Sa se pa pou timoun 2000 non, se pa pou timoun 2000 non. Sa se Tropicana d'Haiti.

N ap pran tout Ayisyen, tout Ayisyen nan a la wonn badè, ou konprann, reyini avè nou nan Moses Show. Mesye, nèg Okap, nou pa yon mesye menm non, nou jis, nou jis papenn, ou konprann. Sezon sa se pou sezon nèg, sezon nèg Okap li ye kounye a, ou konprann, sezon nèg Okap. Pandan nap pale de nèg okap an nou tout di yo okap monchè se yon se yon siti nan ayiti ki plase nan nan nò peyi a ou konprann sa m vle di w se dezyèm dezyèm e Dezyèm city nan okap nan ayiti sorry ok monchè okap se li li li jwe yon yon wòl ki vrèman signifikan pou kant il saji distwa dayiti ok li te fonde nan ane 1670 par les colons sa vle di kolon fransèz ou konprann sa m vle di mòdèfòkè sa yo yo yo te an chaj e okap te yon te yon te yon fòs nan moman sa se ke e nou te kapital kapital peyi a soti nan ane 1670 pou rive nan ane 1711, ou konprann, mwen chè, e ou kap tap pwospere, tap fè tout, tout ba yo te byen nòmal ou kap, ti ba yo, ba yo serye, ou konprann sa m di ou, epi nou vin jwenn nan, nan revolisyon. revolisyon ayisyèn nan se ke kote nou pati dèyè blan yo la ou konn sa m vle di w blan fransèz yo epi se sa k fè m di w se okap te kapital ayiti ant ane 1670 pou rive 1711 ok epi from 1711 pou 1791 nou t ap goumen antre antre blan yo ou konprann sam vle di pou nou dechouke malandren e pou nou etire sistèm esklavaj la ayiti an nou di 1791 pou 1804 se lè sa nou resi kale bouda blan yo konprann sam blan fransèz m pa konnen si gen lòt moun ki panse konsa lè lè m pa konnen e pa tout moun ki gen chans ale an Frans men lè m rive an Frans m wè yon yon blòdè ap pale fransè m ap pale de fransèz yo y ap pale fransè se tankou m santi m gen yon kòm se tankou m gen yon otorite m santi m ta m di m ta fout misyon kalòt ou konprann sa m vle di w se tankou nan tèt mwen m di m ka m ka ba misyon kalòt e pa gen anyen l ka fè ou konprann se istwa Dayiti a ki nan san m konsa ou konprann sa m vle di w sa vle di Nou kraze bouda blòdè yo ou konn sa m vle di w e pa gen yo ka fè, pa gen yo ka fè ou konn sa m vle di w. So e lè n lè n gen endepandans an 1804 ou konprann se sa k fè Ayiti e pa Ayiti non Okap se yon site ki vrèman e krisyèl de listwa Dayiti paske tout batay ki rann nou a lendepandans an jeneral, se Okap yo fèt. Ou konprann? Se sa k fè moniman de Vètyè, moniman sa yo son moniman ki vrèman siyifikan, ki vrèman fè sans e ki vrèman e e bay yon imaj de kisa nèg okap nèg okap vanyan nèg okap nòmal ki wòl nou te jwe nan nan endepandans ayiti ou konprann sa m vle di w aprè 1804 e ayiti di ok nou endepandan e pa gen anyen yo ka fè de li e de li ou konprann sa m vle di w E sak fè Okap Ayisyen se tè se tè vrèman like lè yo di Ayiti te lil il dè zantiy yo pa pale de e e Ayiti lè e li te lè Pòtoprens te kapital y ap pale de Ayiti lè Okap Okap kap ayisyen te te ap dijere ou konprann sa vle diw lan nou te nou te kapital dayiti ou konprann sa vle diw e lè nou pale de e aspè ekonomik di kap ayisyen e se te vreman lay e kann a suk tout tout tout e tout bagay sa yo se nou ki tap e pwovi e nou tap distribiye bagay sa yo pou tout lemond. Ou konprann sa m vle di w? So, e lè Ayiti te nan men nèg Okap, se bagay serye. Ou konprann? Nou pa t gen, gen ti pwoblèm nou, nou, nou, nou pa t janm gen yo. Ou konprann sa m vle di w? Paske nou konprann, nou konprann kòman makèt la mache epi nou konprann kòman pou nou e, e pozisy, pozisyone tèt nou nan, nan mond lan epi pou nou ka fè efè nan tout e, e. nan tout sistèm mondyal, ou konprann sa m vle di w. E lè n ap pale de Okap kounye a, monchè, malgre Ayi, mal, waw, malgre Ayiti nan, nan, nan tèt chaje, ou konprann sa m vle di w, Okap toujou rezève fyète li, Okap toujou e rezève diferans li antre, antre lòt, lòt pati nan peyi a, ou konprann sa m vle di w. epi Okap rezève pati pati kiltirèl li e se sak fè nou gen anpil e anpil andwa touristik an Ayiti e ki pa janm ebranle tou sa e se sak fè map pale avè yon yon moun lotrejou lap di kòman Si m pa milat, e m gen yon sans de enferyorite. Lè moun ap di m bagay konsa menn, m di, o, sa w ap pale konsa monchè? Ayiti se moun nwa k rete la, sa vle di, e menm si w ta gen yon sans de minorite, li pa baze sou koulè, sou koulè po w, ou konprann sa m vle di w? Tankou moun Okap, nou pa t gen pwoblèm sa a. Monchè, ou milat, ou grimo, ou grimèl, Ah nou gou grimèl nou rele w ti blan, ti blan epi that's it. Epa pou di w ti blan pi enpòtan ke mwen menm. Ou konprann sa m vle di w? Se lè m vini isi moun pòtoprens ap di m tankou yo gon yo gon konpleksite lakay yo tankou e o moun blan dèf depi w blan sa vle di ou gen plis avantaj yo lòt moun bagay sa. Nou pat gen nou pat gen konpleksite sa yo ou konprann? Okap ou konprann sa m vle di? Se sak fè m di w Okap li fasil pou nou pou nou rezève esans avèk esans kiltirèl nou genyen avèk prezève tout ideyoloji nou gen Ayiti Okap yo li pa enfliyanse de lòt kote oubyen de lòt pati ki fè pati Ayiti ou konprann sa m vle di w paske nou prezève bagay sa Okap paske nou pa gen Nou tout konprann se yonn nou ye, ou konprann? E sa k fè li te vrèman fasil pou nou antanke Kapwa and Kapwaz pou nou prezève bagay sa yo, monchè. Again, m fyè dèt, je suis fier d'être Capois e. m gen enpresyon tout tout moun ki soti okap vrèman fyè de yo sitou konnya paske li difisil pou yon moun ap di oh ye nèg pòtoprens oubyen fanm pòtoprens mesye euh ye istwa istwa istwa pa pa tèlman e pa tèlman reflekte sa w te ka di de sa, ou konprann sa m vle di, se paske monchè yeah m pa bezwen di twòp paske nou deja konprann nou fyè dèt kapwa e kapwaz epi e sa k fè m ap lage Tropicana nan bouda nou jan nou vle l, ke n vle l ke n pa vle l.